Bonjour bonswa tout moun mwen espere ke nou anfòm abòne ak chanèl pam TV pou nou kapab jwenn yon videyo chak jou kap pote rezime aktyalite spòtif lan pou nou aktyalite koup amerika kade final koup amerika ki te jwe pandan wikèn nan gen 4 ekip ki kalifye pou demi final yo nap fè yon bref rapèl pou ou kijan sa te ye te gen ekip Peru an ki tap jwe anfas paragwe yon match ki fini 3 3. Perou kal kalifye nan Tir au but Meyè jwè match foutbòl sa se La Padula Brezil ki tap jwe anfas Chili yon match ki fini 1 0 Meyè jwè match lan se Neymar Junior Nou gen ekip Uruguay a ki tap jwe anfas sa Kolonbi yon match ki fini 0 0 Kolonbi kal kalifye nan penalite David Ospina se meyè jwè match foutbòl sa Argentine ki tap jwe anfas Equateur Yon match ki fini 3 a 0 an favè ekip Ajantin nan, Messi fini meyè jwè match foutbòl sa. An palan de Leo Messi, nou jwenn Messi kap jwe yon gwo koup Amerika, nou jwenn yon gwo Messi an koup Amerika sa. Messi ki deja jwe 5 match, ki enskri 4 gòl, ki bay 4 pas desiziv e fini 4 fwa Homme du Match pandan Koup Amerika sa. Messi ki alafwa meyè jwè e meyè bitè Kopa Amerika sa. Demi final Koup Amerika yo kap kòmanse jodi a menm a 7 è nap jwenn ekip Brezil lan kap jwe anfas ekip Peruvienne nan. Demen a 9 è. n ap jwenn ekip Ajantin nan ki pral afwonte ekip Kolonbi an nan ka de final yo. Gen posiblite pou gen yon grand final Brezil, Ajantin, men fòk ekip Brezilyèn nan ka bat Pewou e fòk ekip Ajantin nan ka bat ekip Kolonbi an. N ap kite koup Amerika pou nou tonbe nan koup dErop dè Nasyon. Brèf rapèl sou ka de final yo. Espay ki t ap jwe anfas Laswis, yon match ki fini 1 a 1, Espay ki kalifye nan. Tir au but, Unai Simon fini kòm meyè jwè match sa. Bèljik ki tap jwe anfas Itali, yon match ki fini 2 a 1 anfavè ekip Italyèn nan, Insigne se meyè jwè match foutbòl sa. Repiblik Tchèk vs Dànmak, 2 a 1 anfavè Danwa yo, Thomas Delaney se meyè jwè match foutbòl sa. Ikrèn ki tap jwe anfas Angletè, se 4 0 anfavè Anglè yo, Harry Kane fini kòm. meyè jwè match foutbòl sa. Demi final koup dewop yo kap gen pou fèt le 6 jiyè. Se madi menm a 3 zè nap jwenn Itali kap jwe anfas Espay nan mèkredi a 3 zè nap jwenn ekip Angletè a kap jwe anfas ekip Danwaz lan. Gen gwo diskisyon nan koup dewop sa. Tout moun ap mande kiyès ki meyè bitè pandan map pale avw la la. Eske se Patrick Schick Eske se Cristiano? Enbyen nap di w se Cristiano Ronaldo ki meyè bitè koup dewop lan jiska prezan malgre li gen 5 gòl e Patrick Schick gen 5 gòl tou. Cristiano meyè bitè paske Cristiano gen 5 gòl plis yon pas desiziv, Patrick Schick li menm li gen sèlman 5 gòl. Nou pral pran mèkato a pou ou se ofisyèl Patrick Vieira nou konnen ki te chanpyon koup di mond 98 misye nome kòm nouvo kotch ekip Crystal Palace la Daprè Gazeta dello Sport ekip Milan AC an deja an pou pale avèk Real Madrid pou l ta jwenn sèvis yon jwè tankou Isco ou ankò James Rodriguez. Nap kite aktyalite mèkato pou nou pale ou de Neymar Junior ki fè yon gwo deklarasyon kote anpil fanatik Neymar pa aksepte ak li. Neymar ki fè konnen gen 5 jwè nan mond foutbòl la ki pi teknik pase l. Kijan Neymar fè klasman sa? Se Messi, Hazard, De Bruyne, Verratti e Thiago Alcantara. Daprè Neymar Junior, jwè sa yo pi teknik ke li. Neymar al pi lwen toujou, kote Neymar fè anpil elòj pou Leo Messi. Neymar di Messi se jwè mwen ta renmen jwe avè l, se nimewo 1 an, se meyè jwè a. Se yon jwè tout mond lan ta renmen jwe avèk li. Nap kite aktyalite foutbòl pou nou pale w de basketball NBA Grand final basket lan kap gen pou kòmanse Mardi Game 1 an. Kote nou konnen ekip Phoenix Sun nan ki chanpyon nan konferans pal la ki se West ki pral jwe ak Milwaukee Bucks ki chanpyon nan konferans Est lan. Grand final sa ap gen pou l kòmanse Mardi kote Game 1 an pral start. Mèsi pou fidelite n ak atansyon n sou chanèl Pam TV.
Promo all music haiti pwen nèt se sèl sit ayisyen ki ba w posiblite mete mizik ou pou kont ou. Monte sou sit la, kreye kont ou depi menm kote w fin kreye kont ou an, w ap kapab met mizik ou vle, kantite w vle, jan w vle.